moun sa yo. Tout madanm ki konnen yo se madan politisyen nan peyi Dayiti. Kap viv nan dyaspora. Ozetazini an patikilye. Ozetazini an patikilye.
Li mare, di cheri fon poze. Kèlkeswa madanm nan ki ap viv Ozetazini, ki gen mari l kap fè politik nan peyi a. Mete kat sou telefòn ou. Kèlkeswa madanm nan ki gen pitit li
Ozetazini, a timoun yo,
ok,
prepare nou. Enben, se sa m pral di nou, sa k genyen, kòman n ka konprann tout anbasad amerikèn nan, m pral di nou sa bagay la ye. Kèlkeswa nèg la a ki kanpe sou kesyon eleksyon an, ok, k ap bay ti pwoblèm, ki gen madanm laba ki gen pitit laba ebyen ameriken ap voye tout tounen isi pou vin fè politik avèw.
Oh men son bon bagay li pa li pa li pa Non li pa move li pa move non ditou li pa move li pa move
men lè lè isi komsi wè timoun yo a zam nan lari a ap boule kawoutchou e pitit paw la li devan televizyon li lap jwe lap jwe koman ti bagay la rele ankò.

Ebyen men sa anbasad amerikèn vle di. Tweet la.
Tweet la.
Nèg ki gen madanm laba, ki gen biznis laba, ki gen kay laba a, epi wap bay pwoblèm nan nan kesyon eleksyon an, yo wè, yo klè nan sou tweet la, yo klè sou ou. Non men. Yo di w ke depi w pa nan afè eleksyon, pa gen pwoblèm, wap peye konsekans lan. Nou panse konsekans lan se kòmsi pran viza. Non, viza tou. Men afè ti madanm ou gen laba a, pitit ou gen laba a. M pap ba nou manti, yap vin avè yo pou isi. Non men si moun nan legal, si moun nan legal yo pa yo pa ka voyel tounen monchè. Kòman legal la, e se janm legal la ba a? Non gen k legal la vre, ou legal monchè. Si moun nan Perou ou janm legal la ba a? Si moun nan legal yo pap janm voyel tounen. Yo pap janm vin yon ti bagay sou ou. Ok.
Gade misye.
Legal kisa? Gen e sou viza yo wi. Ah wi gen sa ki sou viza, gen sa rezidans lan, gen sa ki sou tps. Gen sa Ok non sil sou tps lap di wi tps lan. Gen sa ki se mwatye rezidans. Ok gen sa se marye yo marye avèk yon moun. Ok gen sa e timoun yo sou rezidans. Ok gen sa ki gon ti biznis ki pa klè. Lap voye tout tounen. wi. Pou vin ranfòse ekip la nan mobilizasyon an. Donk rele mari w tande ou menm madanm ki etazini rele mari w di a bagay mwen pa vin pèdi tout bagay sa yo la bagay la se bagay lap di sou tounen isi la epi se nan fè nwa wi lap di wi ou ta wè w tounen la epi kòmsi Menas ou ka pral lave rad madanm ou e mariw avek a la men. Min ta dwe ap kriye wi mesye. Komsi pou yon peyi etranje se sa lap itilize kom pou fè presyon poul ta ap fè presyon sou de moun ki vize a dirije peyi a. Jisteman yo mete tet yo ladanl paske jisteman peyi a ok met tet li nan sa e se grav. Men se trè grav. Ok.
E m pa kwè ke, an fèt, jodi an, Etazini Damerik ta gen yon pozisyon konsa, epi ou ta tande ke pwosesis elektoral ap kanpe. Mwen menm m pa konnen non. Si pa gen yon antant nan mitan opozisyon an, m ap di n sa ankò, si pa gen yon antant nan mitan opozisyon an, pa gen anyen ki ka anpeche sa ka fèt la fèt. Depi pa gen yon antant. Si pa gon koyezyon nan mitan yo nan aksyon yo, ki jan w pral fè kanpe anfas la? Ki jan w pral fè l? Paske pifò yonn pa klè ak lòt, yonn pa klè ak tèt yo. Se grav madam mesye dok sa nap rakonte a la Yon bagay grav wi nap di nap di la Se grav Dayè nou di li deja nan maten e pa premye fwa ke etranje ap foure bouche nan bay peyi an, sitou Lèzetazini Damerik. Èske se vre, Eva? E se toujou menm sijè al rale. Menm sijè. Menm zanno al rale, viza, e madanm pitit, biznis. Kòrèk. Menm bagay la. Wi.
Viza, madanm pitit, biznis. Madanm pitit, biznis. Klè. Menm bagay la. Mèt ann pral gade pou n wè. Nou pral ret ann pou n wè sa k pral pase nan mitan lidè politik yo. N tande nou tout, n tande, vekse, bagay, relanme, bagay, frape kò atè. Pa gen pwoblèm. ok pa gen problèm ditou nou pral gade pou nou pral gen tann poun wè antouka enfòmasyon map ba nou janm di nou an sin konnen la nou kanpe nan politik la la nou te gen mwa blan oubyen nou te gen afè blan nan men nou epi nap bay nap vin nap bay payèt la nou tout di nou sa madanm pitit ke nou gen laba biznis ke nou gen laba nap pèdi tout humm yap pimpe yo tounen ayiti la ok a bon antann de salu. Antouka bon. M pa dwe ap kriye. Nou pral gade pou nou wè dimanch. Ti nèg sa yo pran pouvwa menm. Ok manifestasyon donk opozisyon an kòman li pral pase? Eske se yon kalandriye ki tou lage chak dimanch menm jan sonje lontan te gen peyi lòk E ke chak dimanch donk se manifestasyon? M pa konnen. Se te sou 2004, an 2004 se te chak dimanch. Wi men dènyèman la li te chak dimanch tou. Lè King Kino bay avèk Izolan. Izolan wi. Mwen te sou sa. Ti Djo te pase tou. Li te pase wè, li te vin bay, li te vin wè zanmi an. Sa l te fè te tou ankò? Li te vin sipòte Izolan. Sipòte Izolan. Wi wi, sipòte.
Bagay sa pote Martelly mal.
Bagay sa pote Martelly. Sipòte nèg la. Bagay sa pote Martelly mal anpil. Alò fòk mwen di w ke non men ti Dioseny fè l pa inosans. Wi li pa nèg ki nan wi li pè chalè a. Li pa teni kont de aspè politik la. De aspè politik la. Gen de bagay madame se menm jan m ap di nou bagay an 2004 an 2004 animatè de radyo mwen avèk BS gen batay 184 avèk lavalas lè sa m nan vizyon 2000. Vision 2000 anndan batay la. Wi lè zam fèk lage avèk Ayiti Maketin. ANMH parèt tout kò l. Tande non. M nan Vision 2000, m gen Ayiti Maketin. Epi an desanm 2003, m wè ABS al mande trèv pou gen mizik nan peyi a, pou gen festival. N al mande trèv. Trèv? Wi.
Pandan Vision 2000 nan batay pou voye. Wi.
Lè sa nou pa t konn anyen, nou tou piti, nou pa t konn anyen. epi n al mande trèv. Epi de fèt, nou reyini tout sektè mizikal la. Paske pou pou pèmèt ke sektè a pa mouri. Wi, pou pèmèt ke sektè a pa mouri. E de fèt, te vin gen trèv la. O o! Tout moun gwoup Sekan Elka di, Woy! Nèg sa yo se Lavalas yo ye. E pou Lavalas m ap travay. Byen antandu, m pa konn si Lavalas te fè yon rekiperasyon politik de li tou. Politik de li, ya.
Ok?
Men, nou te fè l inosamman.
Nou pat menm nou pat menm konn sa n te fè a. Non nou menm nou te fè l kiltirèlman pou remèt ke sektè w ala. Paske se animatè nou ye, nou se pwomotè, donk nou wè ke biznis nou menase. Anje politik la nou pat analize l. Vwala jisteman. Donk se nou bay konsa Ti Josenie pran. Se ke a feeling atis la bey pran misye epi li wè Izolan epi l antre nan anbyans lan. Men l pat teni kont de aspè politik la. Paske prezans li vle di yon pakèt bagay.

Men pou nou reganye souverènte n, se batay pou n batay pou sa wi. Ou genlè panse kòm Dadou se nan pale anpil nan radyo, ameriken pa gen dwa sesi, pa gen dwa sela, ok, dominiken pa gen dwa sesi, pa gen, non e pa nan pale nan radyo, e pa nan radyo pou l ye. Aksyon pou poze. Ok,
pou nou jodi a reganye souverènte n, gon sanble daksyon nou dwe poze e gon antant pou nou gen antre nou. Jodi a nou wè Gide lidè politik la bon m ba yo defi pou yo fè yon kòmantè sou tout anbasad amerikèn nan. Hein?
Pou yo fè yon kòmantè sou tout anbasad amerikèn nan. Kòman sa?
Yo kapab monchè. An m ba yo defi.
Gen de nèg wè la. Mesye, mesye fè m tande nou. Ah.
Ok? Non. Gen de nèg wè ki pa gen pwoblèm ki alèz.
Gen pale yon ti jan pou vwa li. Gen de sa ou pap janm tande vwa yo sou li. Gen de sa ou wè santi jan vwale vwale vwale vire vire tounen bagay konsa. Enben banm diw enben bon epi si yon nèg paka kòmante yon bagay ki fèt sou nan peyi enben ou pap ka dirije peyi bon ou bezwen dirije. Yo pa bezwen dirije tou non ede misye gen de nèg yo pa dirije nèg yo bezwen dirije non Josué
mwen diw li deja jodia pi gwo komès ki gen nan peyi a se politik gen de lidè politik la ki konnen yo pap janm anyen kò nan peyi a yo pa bezwen dirije e pa sa ki anbisyon yo. Yo jape fò men yo pa mòde. Ok yo sèlman bezwen la egziste ok pou yo sèlman bezwen ke sistèm polis ka jan bala ye la nan peyi a la pou l rete konsa pou yo ka toujou egziste se gen nòmal paske gwo verite wi ou bay la ok koute se se se gen nòmal gwo verite wi maten an yap toujou kont emèjans tou moun sa yo.
Tout madanm ki konnen yo se madan politisyen nan peyi dayiti. k ap viv nan dyaspora a. Ozetazini an patikilye. Ozetazini an patikilye.
Kèlkeswa madanm nan ki ap viv Ozetazini, ki gen mari l k ap fè politik nan peyi a.
Mete kat sou telefòn ou. Kèlkeswa madanm nan ki gen pitit li
Ozetazini, a timoun yo,
ok,
prepare nou. Enben, se sa m pral di nou, sa k genyen, kòman n ka konprann tout anbasad amerikèn nan, m pral di nou sa bagay la ye. Kèlkeswa nèg la ki kanpe sou kesyon eleksyon an, ok, k ap bay ti pwoblèm, ki gen madanm laba ki gen pitit laba ebyen ameriken ap voye tout tounen isi pou vin fè politik avèw.
Oh men son bon bagay li pa li pa li pa Non li pa move li pa move non ditou li pa move li pa move
men lè lè isi komsi wè timoun yo a zam nan lari a ap boule kawoutchou e pitit paw la li devan televizyon li lap jwe lap jwe kòman ti bagay la menm yeah

Ebyen men sa anbasad amerikèn vle di. Tweet la.
Tweet la.
Di mesye poze. Nèg ki gen madanm laba, ki gen biznis laba, ki gen kay laba, epi wap bay pwoblèm nan nan kesyon eleksyon an, yo wè, yo klè nan sou tweet la, yo klè sou. Non men. Yo di w ke depi w pa nan afè eleksyon, pa gen pwoblèm, wap peye konsekans lan. Nou panse konsekans lan se kòmsi pran viza. Non, viza tou. Men afè ti madanm ou gen laba a, pitit ou gen laba a, M pap ban nou manti, y ap vin avè yo pou Risi. Non men, si moun nan legal, si moun nan legal, yo pa, yo pa ka voye l tounen, monchè. Kòman legal? Ayisyen janm legal laba a? Non gen k legal, anben pou legal monchè.
Ou pa nan peyi w ou janm legal laba a? Si moun nan legal, yo pap janm voye l tounen. Yo pap janm fè yon ti bagay sou ou. Ok.
Gade misye legal kisa. Gen e sou viza a wi. Ah wi gen sak sou viza a gen sa rezidans lan gen sa sou tps gen sa ok non sil sou tps lap di wi tps lan gen sak se mwatye rezidans ok gen sa se marye yo marye avèk yon moun ok gen sa e timoun yo sou rezidans ok gen sa ki gon ti biznis ki pa klè nap wè tout tounen wi. Pou vin ranfòse ekip la nan mobilizasyon an. Donk rele mariw tande ou menm madanm ki etazini avek rele mariw di ah bagay mwen map vin pèdi tout bagay sa yo la bagay la se bagay lap di sou tounen isi la epi se nan fènwa wi lap di wi ou ta wè ou tounen la epi kòmsi kounye a se ou kap al lave rad madanm ou e mariw avèk a la men. Men ta dwe ap kriye wi mesye kòmsi pou yon peyi etranje se sa lap itilize kòm pou fè presyon poul ta ap fè presyon sou de moun ki vize a dirije peyi a e. Yo mete tèt yo ladan l, paske jisteman peyi a ok met tèt li nan sa a e se grav. Men se trè grav. Ok e m pa kwè ke anfèt jodi an Etazini damerik ta gen yon pozisyon konsa e pou w ta tande ke pwosesis elektoral ap kanpe. Mwen menm m pa konnen non. Si pa gon antant nan mitan opozisyon an, map di n sa ankò, si pa gon antant nan mitan opozisyon an, pa gen anyen ki ka anpeche sa ka fèt la fèt. Depi pa gon antant, si pa gon koyezyon nan mitan yo nan aksyon yo, ki jan w pral fè kanpe anfas la, ki jan w pral fè l? Paske pifò yonn pa klè ak lòt, yonn pa klè ak tèt yo. Se grav madam mesye dok sa nap rakonte a la ou pa grav wi nap di nap di la li grav dayè nou di li deja nan maten e pa premye fwa ke etranje ap foure bouche nan nan bagay peyi a sitou lèzetazini damerik èske se premye fwa e se toujou menm sijè al rale menm sijè menm zanno al rale viza ok e madanm pitit biznis menm bagay la wi viza madanm pitit biznis klè. Menm bagay la. Men tann pral gade pou n wè. Nou pral ret tann pou n wè sa k pral pase nan mitan lidè politik yo. M tande nou tout, m tande, vekse, bagay, relanme, bagay, frape kò atè. Pa gen pwoblèm. Ok, pa gen pwoblèm ditou. Nou pral gade pou n wè, nou pral ret tann pou n wè. Antouka, enfòmasyon m ap ba nou, jan m di nou an, si n konnen la n kanpe nan politik la la a, nou te gen mwa blan oubyen n te gen afè blan nan men nou, Epi nap bay nap vin nap bay payèt la m tou di n sa madanm pitit ke n gen laba biznis ke n gen laba nap pèdi tout humm yap pimpe yo tounen ayiti la enben ok a bon entendeur salut antouka bon. Mad wap kriye la sa OMG. Nou pral gade pou nou wè dimanch. Ti nèg sa yo pran pouvwa menm. Ok manifestasyon de konpozisyon kòman li pral pase. Eske son kalandriye ki tou lage chak dimanch, menm jan sonje lontan te gen peyi lòk. E ke chak dimanch donk se manifestasyon. Alò sa se te sou 2004, an 2004 li se te chak dimanch. Wi men dènye mwa la li te chak dimanch tou. Lè King Kino bay avèk Izolan. Izolan wi. An te sou sa. Ti Djo te pase tou. Li te pase wè, li te vin bay, li te vin wè zanmi an.

An 2004 animateur de radio mwen ak BS gen batay 184 avèk lavalas lè sa m nan vizyon 2000 vizyon 2000 anndan batay la lè sa wi lè sa m fèk lage avèk Haiti Marketing ANMH parèt tout kò l tande non m nan vizyon 2000 m gen Haiti Marketing epi an desanm 2003 mwen ak BS al mande trèv pou gen mizik nan peyi a pou gen festival. Nal mande trèv. Trèv wi pandan viris ou 2000 nan batay pou voye. Wi lè sa nou pat konn anyen nou tou piti nou pa konn anyen epi nal mande trèv epi defèt nou reyini tout sektè mizikal la paske pou pèmèt ke sektè a pa mouri wi pou pèmèt ke sektè a pa mouri e defèt te vin gen trèv la oh oh tout moun gwoup sekanè yo ka di woy nèg sa yo se lavalas yo ye e pou lavalas nap travay. Byen antandi m pa konn si Lavalas te fè yon rekiperasyon politik de li tou.
Ok.
Men nou te fè l inosamman. Nou pa t menm konn sa n te fè a. Non, nou te fè l kiltirèlman pou mèt ke sektè. Kiltirèlman paske se animatè nou ye, nou se pwomotè, donk nou wè ke biznis nou menase. Anje politik la nou pa t analize l. Vwala, jisteman. Donk se yon bagay konsa Ti Jozeni pran. Se ke a feeling atis la, e pran misye, epi li wè Izolan, epi l antre nan anbyans lan.